Mage tande fiyanse mage. Ah mesi. M pa ka konprann bagay sa non nèt. Misye di yon bagay la ki fo. Misye di nenpòt moun li jwenn li ba l goute. Men sa m bezwen nan mounda nan mounda nan mounda blòdè m nan pou m konnen èske son fanm Diva Enzi ban mwen. Paske m te di son moun pou m fè vim m bezwen. Sa di l bay goute. Sa di li pran moun ki pa gen bann. Il y a quelque chose on ne peut pas plus supporter dans ce fraz. Non. M pral rive kot misye lòt bò a, ou konprann, pou m di misye konsa ke dizon nou an p ap ka reyini. Bon, m ap kouri pou lapli pou m al tonbe lan labou. O o, non monchè.

An nou kaka mesye kot depoze tonbe la kounye al di konsa yon bèl fanm yo pote ba li li gentan damou li pral kite lòt la pito sa se mistol li met nan manje a ke se poud bon m pap di m pap menm di pou lap mete rat la pou poud magi li ka metel pou pete fyèl depoze tou sil pa pete fyèl lap bay chaj
bagay m ap di nou frèm tout sa m ap di se pa chanje l pa chanje frèm Mwen menm, mwen menm wi. Dewoze.
Koman ou ye la? Mwen byen la.
Anfòm patnè m.
O la sa wè m nan wal la. E vre men kote m ta prale tou mwen menm. Yo, sa k pase la menm? Apa yè ou wè medam yo ap goumen ou pran moun nan ale san ou pa pran medam yo. Bon, ki sa m pral pran medam yo fè? Bon e jalouzi y ap fè. Ou pa wè m te kite yo? Ou pa wè sa m t al pale avè w lè m te vire a? Wa wa di son rèv m te fè wè l tonbe daplon se poutèt sa m vin kote w lòtbò a la. Kòman sa Ralph tounen sou bagay sa toujou menn. Kijan? Ou pa konn de kisa map pale ansanm avèw? Ti fanm ou pot banm mwen pa banm bon fanm. Ou dim bezwen bon fanm. Dayè m gentan m gentan bon ti monnen nan sam te di m tap baw la. Sèlman sou Banm di depoze. Èske ou panse mwen menm ou patnè m ka banw yon move fanm? M konnen ou ka pa banm yon move fanm, men ou te dwe chache konnen kijan de fanm fanm nan ye. Pase era gen dwa pa nan ou menm. Non, tande.
Fanm nan m konn fanm nan byen. Yon timoun ki respekte moun. Depi l ak yon moun, li konn ki jan pou l trete nèg li byen. Li konn fè manje e l bon sou kabann tou. Ou konprann non? E pa paske m konnen non, paske tout moun yo sa l t avè yo, yo di sa. An, sa l t avè yo? Tande sa m di w la.
Non poko. Anben, se yon likidasyon pa di manzè li ye, sa l t avè yo. Monchè!
Ok, poukisa w vin sou sa la? Ban m di yon pawòl.
Pandan m chita lòt bò a la, m ap tann yon moun ki gwo monnen pou l pote ban mwen. Men, m jwenn yon patnè m. M pa t janm konn wè misye, m wè l, m salye l byen salitasyon, m ap esplike misye bagay la. Avrèdi, misye wè m ap pale, l mande sa m gen. M esplike l pwoblèm mwen. Lè m esplike l pwoblèm mwen, nan pale nan pale, gen yon lòt ti patnè ankò ki vin vini, se menm nou menm nan, nou rekonèt lontan men nou gen dat nou pa wè. Lè m ap esplike misye men sa fanm nan fè m, m ba l fon manje mwen, li met misteline ladan, Ou konprann? Nèg yo antre nan pitye pou mwen. Kounye a lè m di nèg yo konsa, m gen yon lòt patnè, m an palan de ou menm, ou poto fanm ban mwen. O o! Nèg yo tonbe griyen dan yo. Kòman sa? Wa di se malkadi k mouri nan galèt. Kikikikikikiki! Tankou poul ki pèdi nich yo. Lè m mande kòman sa? Nèg yo site non fanm nan ban mwen, lè m moutre foto fanm nan, foto te voye ban mwen an. Lè m moutre nèg yo li, nèg yo di se pa Dalin! M tranble. Bro banm di yon bagay nèg yo vle yo vle gache avni ti fi a nan 2 men pa vle okipe moun tande men sa vle di ou ka wè moun zanmiw pou ou li pa zanmiw vre non paskel ka panse ou pral gen yon bon fanm nan menw ou konn sam diw la paske li k panse ou pral gen yon bon fanm nan menw e sa k pase bon ki m paka baw yon move moun ou konn sam diw la met tèt ou anplas ou konn kijan zanmi ye deja met tèt ou anplas Pou konn pou konn sa pou fè tande pou okipe okenn moun tande on bon fanm ou gen nan. Sa w di a e vre ou di yon gwo pawòl la pase map chanje l e gran papa m te gon ti bèf li tap achte dèske ti bèf la son femèl bèf li ye yo di l non achte yon mal bèf on fason pou bèf la pa fè pitit
pou tèt sa banm yon ti fransè e li di je si pa achte lè bèf ki piti se gran bèf ou wè sa m di w la. Toujou konsidere ou gon bon fanm nan. On bon fanm nan men pa gen pwoblèm. Ou ki vle ken zanmi kap vin pran tèt ou. Pran tèt mwen, vire lòlòj mwen. A di yo ka panse l bon, yo bezwen dèyè l. Yo bezwen itilize l.
Dèske l pa vle yo mete agiman sou do l. Ok, anmwe m ale. Pa gen pwoblèm. Anmwe m ale cho.
Dakò gason m. Mesye woo! Sa di a e vre wi. Paske nèg yo genlè bezwen itilize fanm nan, fanm nan pa vle. Epi yap bay chay pote dèske yo tande map fè djòlèz pou li. Ah tonnè kraze w map marye avel. Bon misye banm yon bon ide vre wi paske moun yo pa vle wè byen pou moun ap vin di mwen wi ti fanm nan sesi ti fanm nan sela zafè dayè depi sam bezwen nan menl lan m jwenn li m pa nan kesyon kel te bon kel pat bon ou konprann men yon jwèt konsa fanm nan pa sipoze gen pye lejè twòp non li sipoze bon nan tout sans. Paske yon bon moun m bezwen pou m fè vi m, pou m fè fwaye m. M pa bezwen moun devègonde. O o. Non monchè. Jan de bagay sa a, m pap ka pran l nan men nenpòt fanm. Paske fanm m bezwen fòk m jwenn li. Si m pa jwenn li.
O, sa yo va depoze? M pa bezwen pou ou non mò. Ban m anba nou. Depoze. Wi, kòman ou ye la bèlmè mwen? M pa Belmont ankò non. Aprè Tijane di m konsa, li ba ou avèk yon fanm. Ou fè kò sou li. Nou twa fè kò sou li. M ta renmen konnen kòman w fè fè kò sou li a. E se, ah, se sa k fè ou te di ou mennen l ban mwen. Se yon lòt fanm ou te genyen? Ki, ki lòt fanm genyen sa? Ki sa ti Janèt di w la? Li di m konsa ou fè kò sou li, ou menm, yon mesye ansanm avèk yon lòt fanm. Ou wè ti Janèt?
wè lang li, lang li ap ete ap antere yon bò e e kòl ap antere yon bò non sèl sèkèy yo a lèm m pa janm wè ti janèt mal chèche ti janèt m jwenn fi a sou li ap bat li menm pa wè m pa wè lòt mesye a li di m yo pandan nou wè m nou gentan kouri e mwen m pat gentan wè nou m jwenn li avèk yon wòch. Ap bat pou bat eeeee lè pit monròl paka sipòte nou tout nou tout li pran wòch lèl pran wòch la nou tout kouri. Bon mezanmi ou eske son pwazon on pwazon te ou te mennen ban mwen ou byen son son moun poum te fè vib ou te mennen ban mwen. Ou wè ou son gason k visye lè ou menm tout ou visye paske ou fèm konprann ti fanm nan li gon nèg kap bal kòb. Pou lap pran kob pote baw se pou sa ou pran pam nan mennen ban mwen an. Zoe gason visye ou visye anpil. Aa pale wap pale la. Pale wap pale la ti fanm ou an paka fè anyen pitit ou an paka fè anyen poukisa poukisa ou menm etankou timoun ki leve avèw ou pat moutel fon bagay si ou te bezwen jwenn yon nèg. Mwen kwè wi se pitit li konsa paskel konn tout bagay nou menm gason lè nou jwenn yon lòt moun kap ban nou sak te nan vi nou an nou pa bezwen ankò li pa janm bon Tout sak fèl pa bon lil man fè manjel pa bon lil pasel pa bon lavel pa bon li machel pa bon. Bon bon jon bon jan de bagay sa wap di a la mwen menm m pa m pa ka m pa ka konprann m pa konprann sa wap di a finalman. Wap gentan pou konprann. M pa konprann. Wap de wè wap de wap de de dedomaje ti Janèt.

pou m ka tounen avèk tifi a m di w non m pa bezwen l ou pa ka fòse m Wout te sipriye wi Wout te sipriye m te di w m pa bezwen ti fou la paske ti fou la pa konn fè anyen li pa bon ni sou kabann li pa bon ni nan fè manje bon tonnè kraze la depi w pèsiste m ap pran pankad m ekri tout defo l genyen yo Pou tifi a di m konsa l ap rele m nan telefòn kounye a li gen men manman l ap rele m nan telefòn sa pou m fè m gen men si l ap rele m nan telefòn se renmen l renmen w ajouni m te konnen l te tout bon wi epi tou lè w ajouni w fè kò sou li ou bat li ansanm avèk yon vye nèg m tande.